Salut salut salut non jodi a chwazi e renkontre avèk yon zanmi pa nou ki sou platfòm JB Acting Academy e jodi a se avèk anpil plezi nou pral poze l kelke kesyon pou nou wè kòman sitiyasyon e pou li isit an Repiblik Dominikèn. Patron pam kòman ou rele? Mwen rele Rolande.
Rolande, Rolande kòman ou wè sitiyasyon an an Repiblik Dominikèn pou ou? Kòman bagay yo ye pou ou la? Monchè lè map gade kòman sitiyasyon an ye nan Repiblik Dominikèn monchè bagay yo pa fasil ditou ditou bagay yo pa fasil lèm di bagay yo pa fasil la bon pa fasil pou nou menm ayisyen kap viv nan Repiblik Dominikèn paske nou wè kòman Sitiyasyon e nou wè kòman pitit, kòman fi avèk timoun, kòman nèg kap travay ki pa legalize nan peyi a kòman yap fonksyone monchè bagay yo vrèman difisil nan repiblik dominiken avèk migrasyon kap antre lakay moun kap pran moun kap pran timoun kap pran granmoun timoun E kap pran tout jan de moun e imedyatman ou legal bon m panse ou ka gen yon chans men depi ou pa legal egzakteman ya m kwè imigrasyon ap pran w kanmenm. Ok pa rapò avèk tout sa w di yo ou di m konsa migrasyon antre lakay moun yo pran timoun granmoun e bon vrèman vre e kòman on moun ou santi w lè w wè ke migrasyon ap kraze kay moun antre nan kay moun e yo pran konpatriyòt ou yo yo voye yo ayiti san oken respè kòman w santi sa? M santi sa vrèman pa fè m byen, sa vrèman pa fè m plèzi paske egzakteman e jan de aksyon sa yo paske m panse, m panse egzakteman yo te ka ap antre nan kay ou yo poze w kesyon e kòman sa ye, èske w legal oubyen w pa legal ou egzakteman bon yo te ka ba w yon pèmi ou te ka pran sa w genyen ou di mwens tou ou ka antre ou te ka gen antre lakay ou yo te ka antre lakay ou yo ba w pèmisyon. Si ou gen timoun ou, si ou gen bagay ou, ou gentan, yo gentan ba w yon pèmisyon, yo gentan ba w yon pèmisyon depi 2 ou 3 jou, yon semèn, yo avisa w. Ok, ok, jan w di an, mph. Bon, nòmalman ou konnen, pa rapò avèk mank de respè ke yo genyen pou nou, yo trete nou menm pi mal ke bèt. Pou ki rezon? Paske nou konnen an Repiblik Dominikèn, e gouvènman pa nou an, li pa reponn pou defann nou. E kòman w konsevwa, yo di nou gen yon anbasad, anbasad an Ayiti, isit an Repiblik Dominikèn, èske anbasad isit la e tande kri pèp la k ap soufri nan men migrasyon? Non, non, men bon anbasad ame, anbasad ayisyèn nan Repiblik Dominikèn, sa pa egziste. La rèz pou nou menm sa pa egziste, paske sa k fè sa pa egziste, paske lè n ap gade, lè nou gen, lè nou, lè nou, lè kri nou yo, yo pa tande, yo pa fè nou ka ansanm avèk pwoblèm yo, avèk, avèk pwoblèm sitiyasyon sa yo n ap pase avèk.

ki pran pòz yo, ki pran stil yo, se pou ayisyen nou ye men nou pa gen leta nan peyi a. Waw, sa vrèman tris. Bon, e an palan de migrasyon, konbyen fwa migrasyon ka pase nan zòn kote w rete a la? Bon, migrasyon pase chak jou lagalaj, nou chak jou bò kote. Pa jou, pa jou, konbyen fwa yo ka pase? Yo ka pase de twa fwa.
Waw. Yo ka pase de twa fwa. Ok, gen yon lòt ka ki se, si yon moun malad, sitou, m wè yo plis aksantye sou fanm ansent yo, e lè w al lopital, yo fin bò swen, yo tou pran yo mete nan. nan machine yo voye ayiti eske ou viv sa. Bon mwen pa mwen mwen wè mwen wè kote moun yo ap fè des entèvansyon egzakteman di kòman yap pale kòman migrasyon ap pran yo nan lopital e nan enstitisyon e dominiken yo kote nan travay kote chin yo ye egzakteman kote moun kap travay nan chin yo egzakteman sa vrèman tris egzakteman si w gentan si yon enpresa si yon enpresa wap travay pandan wap travay nan enpresa Exactement, yo te ka tann ou soti yo pou, men antre andan yn plen sa yo pou, sa pa fè jis, sa pa fè di byen kan, non, di, di tou, sa pa fè di byen di tou. Bon m di w ankò, pa rapò avèk jan sitiyasyon an ye, èske w santi w an sekirite isit oubyen non? Non, menm ke w gen papye nan fason sa w pa an, ou pa ka di w an sekirite, paske, exactement, piske w gen tan genyen l, exactement, Ou ka fè atansyon, ou ka fè pridan. Egzakteman, ou gon ti ale mye ke moun ki pa gen pyès yo. Men egzakteman, ou pa gen, ou pa ka santi ou an sekirite la. Waw, sa vle di malgre ou gen papye, malgre ou legal, ou pa santi ou an sekirite? Non, paske gen plizyè moun yo pran papye yo, malgre egzakteman anpil dèfwa ladan yo gen fo. Men egzakteman, egzakteman gen anpil moun yo pran ansanm avèk papye yo, se abou, se. E enjistis li ye. Ok, si w tap bay yon, w tap voye yon, yon pawòl ankò, ou tap di mes, fanm ki ansent, medam ayisyèn ki isit yo, si w tap bay yon konsèy, ki konsèy li tap ye? Bon, konsèy mwen tap bay, mwen tap di egzakteman, bon, e si ou mad, ou menm ki mesye, ou menm ki madanm, si se, si mariw. Egzakteman, pa gen papye, ou pa ka pran desizyon pou soti Ayiti pou vin isit ilegal, paske nou tou le 2 pa ka viv ilegal nan peyi a. Se swa ou gen dwa legal oubyen madanm ou pa legal, ou madanm ou gen dwa legal, ou pa legal, paske nou tou le 2 pa ka rete legal. Paske lè bagay yo frape konsa, pandan bagay yo frape konsa, nou tou le 2 ap viktim, se sa nou pè anpil, nou pèdi anpil, nou fè anpil defisi. Ok, sa vle di, nan ka medam ki ansent isit yo, èske ou te kapab bay yon konsèy swa pou yo rete swiv doktè yo si nou byen pral Ayiti? Wè non si gen posiblite yo kapab ale paske imedyatman antre nan lopital la imigrasyon gen tout chans pou repatriye w pou voye w nan peyi nan pou voye nan peyi w egzakteman konsèy mwen pou mwen pou medam yo egzakteman se swa yo stop yo sou bagay sou ansent lan ou di mwens yo si mari yo ta gen posiblite yo tou lage yo tou ale Ayiti.

Yo voye w Ayiti tou blanch, apèn ou fin fè timoun nan, m santi vrèman sa grav. Non, vrèman vre, sa di paske timoun nan li an risk, li ka mouri epi fi a ka mouri tou. Nou tou lè 2 ka viktim.
Nòmalman. Egzakteman.
Ok, bon si w t ap gen yon dènye pawòl, yon konsèy pou dirijan ayisyen yo, ki sa l t ap ye? Monchè pou mwen menm, menm si m ta di, menm si m ta gen yon konsèy pou dirijan Ayiti, mwen m pa wè ki dirijan nou gen nan peyi paske nou pa gen leta. Nou pa gen leta. M pa gen konsèy pou m ta gen pou dirijan. Ki dirijan? Lè n ap pale ki jan de dirijan? Eske nou gen leta nan peyi a? Nou pa gen dirijan. Se yon leta vòlè, se yon leta kamoken, se yon leta kidnapè. Lò se nou pa ka pral, nou pa ka, nou pa ka gen konsèy pou nou voye pou dirijan peyi Dayiti. Eske nou gen dirijan nan peyi Dayiti? Nou pa gen dirijan nan Ayiti. Nou stop men nou jis rete so la. Enben ok, si w tap gen yon konsèy pou konpatriyòt ki isit, ki sa l tap ye? Mwen tap di pran fè plis prekosyon, pran plis pridan, ou di mwens yo egzakteman lè nap viv nan peyi a, pouvi ke nou pa gen papye, nou ilegal egzakteman bon. M ta swete ke nou pran plis prekosyon ou di mwens pou epapye nou lè nou gen ti kòb ou di mwens pou ti moun yo e nou menm tou pou nou pa maltrete nou fason ke yon lòt ke yon lòt. Enpòtan. Mèsi anpil patron paske w te chwazi reponn kesyon sa yo e nou kwè ke moun ki pral tande yo e yap jwenn anpil bèl konsèy pou yo pran e mete an aplikasyon pou vi pèsonèl yo. Ke Bondye beni w pase yon bòn fèt aprè midi. Dakò. Mèsi.